Map salye tout moun ki pral gen chans gade video sa. M salye nou tout. Map prezante m, mwen se Steven, Steven Desir, gran frè Wens Jonathan Desir, ke nou tout konnen sou non Mechanste. Poukisa m fè video sa? M pa fè video sa pou m fè entènèt plezi, m pa fè l pou m fè entènèt plezi. Men gon seri de bagay mwen ap veyikile sou rezo a ki vrèman pa fè sans. Mwen fè video sa jis pou m fè kèk klarifikasyon. Avan m kontinye, m ap remèsye tout moun ki soutni, fanmi, zanmi, staff Mechanste, sitou moun k ap sipòte manman m, sitou moun k ap sipòte fanmi pwòch nou yo, moun k ap sipòte papa m. Paske de moun sa yo, yo enkonsolab, yo enkonsolab. Tout soutyen moral, lapriyè, ok, tout soutyen sa yo, nou di nou mèsi, mèsi, mèsi. Youn nan Youn nan bagay m bezwen klarifye ansanm avè nou. Mwen wè Bahamas te sòti yon nòt. Bahamas sòti yon nòt fè konprann ke nan nòt lan li fè konprann ke yo pa t wè rantre mechanste sou tè Bahamas lan. Pou m kontinye, m panse ke. Nou, m ka, m gen afich lan, m gen videyo, m gen tout sa yo, prèv a lapui. Mechanste te gen pou l, Mechanste te jwe Bahamas 18 me. Gon pwomotè ki tcheke Mechanste pou Mechanste vin jwe 18 me. Nan pwogram 18 me sa a, ki t ap fèt egzakteman Abaco, te gen Mechanste, Marshel, DJ King Power. Nou 5 te sòti Ayiti. Nou 5 te soti Ayiti. Se te kiyès? Se te mwen menm, Mechanste, Marcel, manager Marcel lan, ti frè m nan, epi DJ King Power. Nou 6 la. Nou pran avyon Okap le 14 me. Sa se paspò mwen. Ke nou wè. Deje Steven, sa se paspò mwen. Ahh. Ok, Bahamas. Dat sa se 14 me. Dat sa se 14 me, lè nou pile Bahamas. Sa se so imigrasyon Bahamas la ki mete l. Sa vle di yo gen prèv ke nou tou lè 6 ki te antre a nou tout gen so sa sou paspò nou. Donk. Afè wap afè Bahamas ki sòti nòt yo fè konprann ke yo pat wè rantre mechanste a, tout sa yo se manti, se konplètman mansonj, mansonj, mansonj. Sa se youn nan bagay nou te bezwen klarifye. Kijan Bahamas lan te ye? Kijan nou kite Bahamas lan? Nou antre le 14 Bahamas, men nan lè nou antre a, nou te sipoze gen yon lòt vòl pou Abaco. Nou rantre te gen ti te gen ti retard nou nou ta sot antre a une heure malerezman m kwè vòl lan te ateri deux heures oubyen deux heures et demi yon bagay konsa donk te gen lòt vòl nou ta sipoze pran pou tou mennen nou a bako li te gentan ale donk nou te oblije dòmi nan jou a kapital naso bahamas pou nou rantre a bako le 15 nan maten Nou te gen vòl 8 è tabako donk nou rantre Bahamas nan nan vil Bahamas la nan kapital Bahamas la nou rantre le 14 men le 15 nou ale Abaco kote Mechanste ta sipoze jwe a Mechanste Marshall DJ King Power te gen nou 6 se te mwen menm Mechanste King Power Marshall manager Marshall lan epi yon lòt ti frè m. ki se Kenny Desir e nou fè 3 jou yo nan Airbnb sòti nal vizite lòt ti zile wi nal vizite lòt ti zile epi pwogram nan te 18 me donk Marshell Mechanste DJ King Power yo te pèfòme 18 me nan yon club ki rele Go Green Abaco. Tout sa yo la tout gen video. Donk koman fè ke pou Bahamas soti not poul fè konprann ke yo pat gen kontwòl rantre mechanste? Kijan kiyès ki mete so sa pou nou? Kiyès ki metel pou nou? Poun kontinye nou fin jwe 18 me nou fin jwe 18 me m kwè nou te gen vòl le 22 nou tout nèt m kwè nou te gen vòl 22 me se pandan ke nou Bahamas Epi mesye te di ah bro lap fon ti rete paske rantre li ta pral rantre rantre annik rantre ayiti se tou al sendomeng paske jan peyi a te ye lap prepare album sa vle di peyi a pat kòmsi yon kote opòten poul te ekri oubyen m pa konnen men li pat vle rantre ayiti ankò li dim lap rete lap fon ti tan bagay sa ok. Ke pa gen pwoblèm avèk sa. Nou antre nou menm le 22. Lè m di nou menm nan ki se mwen menm, ti frè m nan, Marchel, manadjè a. Donk nou 4 ki rantre. Mechans-T rete, Djidje King Power rete. Se te nou 6 ki te vini. Donk nou 4 rantre. Yo 2 a rete. Mechans-T rete, se pou l te pran lòt lè, se pou l te ka jere albòm li, se pou l te ka. pi stab, pi safe pou l kapab fè tout sa l gen pou l fè yo. Djidja arete, pou kisa Djidja arete li menm? Paske Djidja gen fanmi l Bahamas. Donk, misye tou rete avèk fanmi l li menm. Yo pa t nan menm Airbnb, paske yon fwa ke n fini, yon fwa ke n fin jwe, Didier a al jwenn frè l Bahamas. Mwen, m antre Ayiti. Ok, m antre an byen gras a Dye. Nou antre, nou monte Pòtoprens nèt. Ok sa map pale de 22 mai men ok me pase chak jou m pa la mechanste chak jou m pa la mechanste de kisa de projè epi tou frè a frè ok koman w ye bagay sa yo kisa kap jere sak gen de nouvo sa vle di konvèsasyon de frè ka gen de baz de bon frè ka gen epi konvèsasyon tou. 2 projè kisak gen de nouvo oubyen sil fè sil fè si li anrejistre on nouvo mizik li voye banm tande yo bro kijan w wè sa kijanl sonnen kijanl dis kijanl dat son el manke donk se tout sa yo li te rete fè dèyè a me pase jwen pase donk se toujou konsa konsa nou konvèse chak jou chak jou pale a manmanm chak jou pale a fanmil. Jiska dènye fwa m pale avèk Mechanste ki se 4 jiyè nan maten. 4 jiyè dènye fwa m pale a Mechanste se 4 jiyè egzakteman a 10 è edmi m pale a Mechanste. E nan maten yo bon sa gen la yo poze poze kou l fè 10 è edmi Mechanste voye on videyo pou mwen li voye on videyo pou mwen. Epi li ekri m li di bro map file wi la map file wi ok sa pat vrèman prete atansyon m paske zòn Bahamas son zòn ki plen zile pandan nou menm nou te dèyè a nan ti peryòd nou te fè dèyè a nou te vizite plizyè zile nou tout okontrè m gen videyo nou nan bato nou pral vizite ti zile etc donk lè l voye yon videyo mwen kote l nan bato yo bro map file wi ok paske trip la trip. Jiske la, sa pa anyen. 4 nan aprè midi, le 4 jiyè toujou nan aprè midi, paske m tande l depi nan 10 zè, m bay, m kwè m te reponn li, li te ka nan 11 zè yo, sa vle di li just on bar. Li pa delivre, mesaj la pa delivre. Euh, le 4, m pa tande Mechanste pandan jou an menm menm. Mennaj lan ekri m, mennaj lan di m, yo, bro, sa k ap fèt? M di poze, li di m, ou, e Jonathan pa ekri w? M di non. Li di sak pase. Li di ah li ta sipoze ekrim bagay sa yo li pa ekrim depi maten li pa gen kontòl Jonathan. Ok on jou m pa gen pwoblèm paske gen pwoblèm entènèt une fois ke nou pa nan Airbnb an nan lari men nou pa gen entènèt paske nou pat gen sim Bahamas se te wifi kay lan te genyen oubyen si nap sòti avèk on moun ki gen telefòn ki ba nou wifi men a part de sa depi n nan lari nou pa gen entènèt. M ka panse ke se nan lari, jiske la, se sa. Men kote m te kòmanse enkyete m, se le 5, tout nan apremidi. Se lè sa a, m ap gade entènèt lan, k ap fè konprann ke yo arete Mechanste ki t ap tante rantre Ozetazini. Le 5, wi. M te menm scream.